Ou di pa gen pwoblèm avè m pèsonèl. Nan ka sa. Se mwen. Ki estime le fèt ke m nan menm sektè a ou di. M nan menm sektè a. E ou di gon konpòteman pou mwen menm ki pa an favè sektè pa m nan. Pandan se tan m panse ke ou di Roodboy te ka toujou ekate sèten medya ki pa kontribye ou byen ki pa itil sektè mizikal la. Pandan se tan l gen de moun li travay avèk yo. Paske gen anpil nèg la ki kanpe dèyè fo paj. k ap fè bè yo sou konpa dirèk oubyen sou mizik ayisyèn, san pou otan, lè Roody bezwen yo, yo pa la pou Roody. Men tout moun konn Carel, Carel gen vizaj, li gen yon non, l gen yon adrès, li gen yon emisyon. Mwen panse ke te ka gen yon konsiderasyon pou de medya koni, non sèlman ki te kontribye nan pwopilse yo, men osi e pa respè pou yo. Mwen menm, kòm mwen te santi gon ti ekatman ki fèt parapò a de chwa ki fèt, m di e mwen k nan sektè a e sesi, medya pa m se sou social media, mwen te panse ke desizyon lan ale nan lojik pou dekouraje atis gon kolaborasyon avèk medya ke se sektè mwen envesti kòb mwen, mwen travay ladan l, se la m ye. Donk deklarasyon lan pa t anfavè sektè pa m nan, men l pa t pèsonèl.

E sèl enfòmasyon m aprann, e m ap di kiyès ki te di m sa. Se te Harry Luc ki te di m sa. Harry Luc di Guy, pa pa Guy, pa menm li te di sa pèsonèlman, li te pale avèk Haïti Biographie pou l di ke depi lè pwomosyon live la fèt, tout djaz ap fè live, yo envite me, kèlke medya, e pa tout moun, yo te envite medya pa yo, zanmi yo oubyen moun yo estime ke ki se medya k ap travay ki kontribye.

Dènye lè lè live la pral fèt la San kras apèl San anyen Se rete m rete m wè Boup live la moute sou paj mwen M rele Carel mande sak pase Harry Luc di nou konsa ke se li menm ki te konseye nou a la dènyè minit Pa fè live la sou paj Paw sèlman paske ou te gen entansyon fèl sou paw sèlman Ok banm tou diw sa klè live sa li tap fèt sou sou chanèl pam sèlman eksklizivman sou chanèl pam sa se desizyon ke mwen te pran kòm atis ki rale kòb nan pòch mwen poum envesti poum fè live la wè mwen gen dwa a fè live la sou paj mwen sou platfòm mwen mpa oblije te gen Guy Wewe poum fon live mpa oblije gen Carel poum fon live m te ka toujou chwazi fè l ansanm avèk yo, si m chwazi fè l pou pou m pataje l. Men konsa tou m gen chwa kòm atis. Si m gen yon pwodui pou m mete l sou chanèl pa m, ou pa gen dwa fache pou sa. M pa fache!
Sa pa vle di m anfas medya. Sa pa vle di m anfas medya pou sa. Sa pa defini ke mwen pas met dea. M pa fache paske de fèt Rudy. Tande tande Guy Wewe, lè Tikè Magazine rele m pou yon entèvyou, m al chita avè l. Lè Bregan Anderson rele m, m al chita avè l pou m fè entèvyou. Si Carel mande m yon entèvyou, m pral chita avè l. E si m bezwen Carel, m rele Carel, m di Carel m bezwen tèl dat nan men w. Li di Rudy, m pa gen dat sa, m ap gen dat sa. M apral chita avè l. E m konn rele w nan telefòn lè m ap sòti an kachèt. e Joslor kontakte w li di w li bezwen pou m chita ansanm avè w m ale m a chita ansanm avè w pou m fè entèvyou so lè ou fè yon deklarasyon pou w di mwen anfas medya just paske mwen pa t deside pataje live la sou lòt platfòm ke platfòm pa m paske m bezwen platfòm mwen ogmante nan yon sitiyasyon okazyonèl ke m p ap fè tout tan. se rete yon opòtinite pou m kreye chanèl pa m, pou m grandi piblik pa m. So lè w mete tout medya anfas mwen, ou panse m pral gade w nan je konsa pou m aplodi sa w fè a? Li pa make sense. Èske m te janm panse a avan w pou m di m pa vle gen medya? Èske ou janm wè on jou nan lavi m fè yon deklarasyon pou m di e m pa vle gen medya? Carel, ou pap ka dòmi la Carel. Carel, ou pap ka dòmi cheri, reveye w. Non, m ap tande, m ap tande, m ap tande. M pa janm fè yon deklarasyon konsa. E gen de moun ki pa menm gwo medya lè m rankontre ansanm avèk yo lè m al jwe yon pwogram pa egzanp pi rele m mwen ba yo entèvyou nòmal so lè w di mwen kanpe anfas medya li pa fucking make sense li pa fè sans manke ou mete lapen anba tè. Si l pa fè sans si l pa fè sans mwen menm m te tande yon lè Ou te gon atitid pou mwen menm ki pat ankouraje atis kolabo a medya. E m tande ou menm k ap di on atis, tande, m tande ou menm, m tande ou menm k ap di on atis, se te mwen ou menm, m pa t ap met mizik mwen sou tèl chanèl. M tande w ap di sa. Ok. Pou mwen menm, pou mwen menm, ou te gen yon atitid, tande, tande, tande, tande, tande, ou gen yon atitid kont 2 medya ki te kontribye nan ou, se sa ki deranje m mwen menm.
Se pa vre, sa w di a e pa vre. Ou pa t di sa, ou pa t, ou pa t. Ki nan medya sa yo jodi a la, kiyès nan medya sa yo jodi a la ki rele m mande m chita pale oubyen ki mande m yon entèvyou, si m pa okipe oubyen si m pa bizi pou m di non? Non eske eske eske eske ou pat konseye atis yo se te ou ou pat pral gen yon atis m pa vle site non. Map kontinye konseye atis yo mete èv yo sou chanèl pa yo pou yo gen ti platfòm yo. Map kontinye di yo sa. M panse ke banm di yon bagay nan sa la. Map kontinye fè yo gen ti platfòm yo.
Banm di yon bagay Roody. Pozisyon sa m te pran talè Blonde. Pozisyon sa m te pran depi 2017. Jodi a la m wè plizyè lòt atis k ap fè l. E jodi a la gen nèg k ap, men sa m ap di, sa Blondine t ap di talè a, gen nèg se ipokrizi y ap fè ansanm avèk de seri de medya. Y ap fè diplomasi, ekskize m wi, y ap fè diplomasi avèk de seri de medya. Men pa kont lè ou nan fowòm ki gen atis sèlman, lè y ap pale, ou konn sa yo di? Yo pa konn sa yo ta bay pou lè y ap fè layv yo, pou nèg pa filme layv yo vin mete sou chanèl yo. Because yo ta renmen grandi platfòm pa yo. Nan yon sans, nan yon sans, mwen konprann Guy Wewe, nan yon sans, mwen konprann ou tou. Ki pwoblèm pou m gen yon medya? Jodi a la, si m kanpe jodi a, se gras avèk medya. Se gras avèk chak grenn moun ki te kontribiye nan mwen. Se gras avèk televizyon, radyo. Men men m sonje, Gen nèg ki pa t janm konn resevwa m nan emisyon yo. Men, Tripotay, Obenson, Vladendjoy, 3 nèg sa yo, kèlkeswa jou nan lavi m, nèg sa yo mande m yon bagay, m pa ka rann yo sèvis la, m ap gen pwoblèm pou tout vi m. Bikòz nèg sa yo te pran men m. Vladendjoy pran men m, mennen m al jwe nan tout andeyò ki egziste, fè m fè ti monnen pistach. Obenson menm jan, Tripotay. Se pa media yo ye yo menm? Ou dim fon live m pa envite media. Pipo Sen Lwi pa yon media? Tikè magazine ki te vin fè foto anndan yo pat la kòm media? Kòman m pa envite media? Bon, ekoute, ekoute ou di. Tande. Mwen menm, pa envite media, nou pa menm rive, wap pale de live fèt avè la Miami.

Dènye, dènye kontak ke m gen avèk Roody anvan live la, paske Roody te sipoze al fè entwo a, se te login ke n te bezwen login sou Instagram Roody e n te gen yon pwoblèm. Roody pa t okouran ke n ta pral lage l sou tout paj yo. Lè Roody an pozisyon nou pral kòmanse live la Reginald avèk crew l pare m di Ary m vle rekonfime avèk ou ankò se paj Roody sèlman Misye di m brother jan sa ap parèt la m panse ke fòk nou ta lage l lòt kote se lè sa m switch de paj pa m pou m ka cross post sou lòt moun men l te toujou sou paj Roody sèlman sou YouTube. Men lèm fèl la mdi Ari m pako pale a pèsòn non Ari dim kite sa sou dom Roody pat menm okouran paske misye te on set kout show a te komanse sa se temwanyaj pam se mwen k stream li so I'm telling you.
Ok banm di yon bagay mwen wè Pwoblèm ant Woody ak Goo, pwoblèm ki gen la Goo Wewe ni Woody, se pa yon pwoblèm li ye vrèman, men sak pase, Goo Wewe santi ke son atis ke li renmen, son atis li la de, li sipòte depi o kòmansman, kote ke, San zenterè.
kote ke li pa tap defann anyen, son atis ke li renmen, li deplase, ou konprann lè yo, se premye fwa l vote nan bagay Digicel Stars, lè w renmen yon atis, lè w

Pèmèt misye avanse pi fasil, se met espwa nan 2 tèt milyon de jèn. Donk pou mwen menm Roudy, se yon bagay mwen itilize pou m motive moun ki pi ba a pase l yo ki ta vle li menm. Mwen konprann, mwen konprann sa w, mwen konprann sitiyasyon Wewe a. So Wewe feel, Wewe santi ke, oh sa se, sa se, men sa se Se atis pam se moun map pouse poum montre jenès la yo si Roody ka fèl ou ka fèl tou a sak gen la Wewe santil konsa Roody li menm Wewe Roody li menm antanke yon atis lap bat poul bati Roody se pa yon pwoblèm pèsonèl li gen avèk ankenn medya lap bati imaj Roody an lap bati platfòm Roody an Pakont, si w rele kounye w la w di ou di, M bezwen w nan show Guy Wewe a wi. Ok, ki lè, ki dat? Ok, tèl dat, tèl dat ap bon pou mwen. But, li gen dwa te vle fè show sa a, li vle fè l sou pou Roody, pou fanatik Roody, pou Roody te benefisye de li, pou se chanèl pou tout vizibilite a te vin jwenn Roody. Tout atis konsa. Se pa yon bagay pèsonèl, ni se yon bagay li gen avèk medya. Le fè ke l ba yon lòt atis konsèy, li di l, mete mizik ou sou chanèl ou. Se yon bon konsèy li ye. Se yon atis vin kotem li dim sa w panse m gon mizik map sòti la bay Guiro e sòti vmw ou byen poum ta sòti poukòm map dil non sòti mizik ou poukòw paske fòw bati chanèl ou fòw bati moun kew ye a fòw pral reprezante pi devan so se pa paske li kont medya tou. Son malentendu li ye entre nous deux an Ke nou youn pa chita pale vrèman, nou gen dwa pa gen tan pou nou chita pale antre nou de, nou pote l sou rezo, li ale sou rezo sosyo, epi ki vin fè ke li eske, eske li tou rive jiske la. Paske atis la gen dwa pou l di ke bon non, m pa vle medya pibliye anyen m, toutotan ke m pako rive nan nivo ke m vle platfòm mwen yo rive an. Ou konprann? Sa pa vle di ke l gon pwoblèm avèk medya a wi. Konsa tou medya a li menm ka santi ke, kèt mesye, bon ch, bon Roody son atis m ap, kòmsi mwen kwè nan li, sa l ap fè m la Roody? Ou pa ka, ou pa ka reti, ou pa ka defèt Wewe pou l panse konsa tou. Nou tou lè de gen dwa pou nou panse konsa. Paske mwen menm, ou pa mande pou m fè live sa a. Otomatikman m wè mizik ou an, Antanke fanatik, son devwa li ye pou mwen ki kwè nan ou, son devwa pou m monte la pou m di tout moun al tande mizik li di an. So ou gen dwa pou aji jan w aji a, Wewe gen dwa pou l aji jan l aji a, nou tou lè 2 gen rezon. Sof ke se chita pou nou chita, san awogans, pou nou fè youn lòt konprann ke ou gen dwa pa w, mwen gen dwa pa m epi pou nou pou nou antann nou. Bon, mwen menm ban m fina sa, ban m fina sa Blondedy, m ap fina pwen an. E nou nou nou pale ke pwoblèm nan soti Gen de ti detay nou pa antre nan yo ki pral pa pral pèmèt nou wè. Mwen menm, m ap fè yon pwen jodi a kòm m ap pwofite de odyans la pou m fè yon pwen. Guy Wewe pa janm mete mizik atis sou chèn YouTube li. Guy Wewe mete live li filme. Lontan, yo te konn rele m al filme de, m te konn al filme de pwogram de manyè volontè oubyen yo te konn rele m Depi anviwon 1 nan si yo pa relem non live mwen pa ale. Donk m pat janm o gran jamè mete mizik atis fè sou chèn mwen. E m pat janm gen pwoblèm ak desizyon Roody lè l te pran met mizik pa l sou chanèl. Sa pat janm pwoblèm pa m e Roody konnen l trè byen m pa janm met mizik atis fè Sou chèn YouTube mwen. M kwè m gen on mizik Kenny Demangle, si m pa twonp on mizik Djakout, Kenny, m gon rapò a Kenny, Kenny te mande m sa on fwa, mwen fè l, e lè m wè gen de ka patikilye m pa fè l, mwen koupe sa nèt. Tout videyo ki sou chèn YouTube Guy Wewe, se videyo kamera Guy Wewe filme. Sa son enfòmasyon pou tout moun konnen. Se entèvyou m fè nan emisyon m. ak live mwen filme nan festival, nan bal kote yo envite m, m pa janm met mizik atis. Pwen sa m te vle fè l, m espere tout moun konprann. M pa t janm renmen met mizik atis e m pa t janm met mizik atis. Vwala. Enben, de tout fason, mwen swete ke, bon, kòm Roody di ke se pa yon bagay ki pou fèt live, Kòm mwen menm, pwoblèm nou te genyen an, mwen di nou te genyen paske m swete ke aprè aswè a ke pa gon pwoblèm ankò, paske mwen apresye le fèt ke ou di ke ou te wè Roody kòm modèl jenès la, se pa wè w te wè l konsa se sa ke li toujou ye. Roody se toujou modèl jenès la, se yon jèn gason ki soti jis kote l soti a, ki vini, ki eksploze konsa avèk tout talan sa yo, so m panse ke li toujou rete modèl jenès la, kote ke tout jenn gason k ap vini ki gon on talan lakay yo si yo gade ou di yo ka di bon demen se fè sa papa mwen menm aprè nou se fè papa mwen menm so mwen renmen le fèt ke ou te wè sa nan li e ke nou tout kòm fanatik tout moun ki la kelkeswa atis medya tout moun kapab wè sa nan ou di tou mwen swete ke pwoblèm sa pa la ankò paske son ti malantandi ke li ye mwen swete ke pwoblèm Guy Wewe Roody an kòm se te live mwen menm mwen ta prann pwoblèm nou an sa fèm te trè. Ou vle rele w nan live lan pou nou te kapab mete pwoblèm sa dèyè tèt nou, ni ou menm ni Roody, paske li pa yon pwoblèm vrèman. Mwen pwofite pale la Roody paske pou la premyè fwa depi Mars nou fè dènye entèvyou nou se te Mars, m pwofite pale l, men son pwoblèm pèsonèlman m pran desizyon nan radyo pou m kanpe, paske ban m ba w konpa kèk moun k ap pale anba live la la a nan nivo kote m ye a, a ni wè wè wè wè nou 4 moun ki la yo.

Nou sipoze gen de konpòteman egzanplè. M te fè yon emisyon pou m te pale de sa deja. M te gentan bay bagay sa a vag depi apre festival Caribbean Fest la paske chak fwa m rive yon kote e m wè moun yo pa konprann de pozisyon ke m pran oubyen oh Guy Wewe yo te voye foto ba ou pa poste pou pa voye foto ou di pandansetan se nèg k ap fè festival la pa voye foto ban mwen. M di humm bagay sa ka poze pwoblèm wi. Ban m rezoud li avan l pi grav. Paske misye gen moun ki renmen l, mwen gen moun ki renmen m, e yo pral goumen oubyen jwenn avè m, jwenn a misye m pa konnen, fè de bagay ki ka koze pwoblèm ke sa pa merite. Mwen menm se yon animatè m ye, m pa vin nan Etyen May kòmsi pou m ap vin plenyen. M ka defann de zentèrè jeneral, menm jan m te konn ap m konn defann atis de manyè jeneral, sa rive m avèk Bob se te pa mwen menm li te pat pale avè m pèsonèlman, m te pran pozisyon pou m te defann atis, sèke m pap fè ankò. paske an Ayiti yo aprann lendividyalism. Bagay mwen menm avèk Roody a depase paske m al defann sektè medya. Mwen menm avèk Roody pa gen pwoblèm non. Pat janm gen pwoblèm non. Roody pat janm gen pwoblèm avèm pèsonèl. Li pat janm di m sa non pèsonèlman. Se mwen menm ki te deside defann sektè paske m nan sektè a. M te wè gwoup la, m te wè yon sektè ke m envesti ladan l, tout moun envesti ladan l, m pa vle moun devalorize l. Se sa m te wè. Èske w konprann sa m ap di w la? Men se te pou plen pèsonèl. Sa fè m pa t fè ankò. Paske sektè mizikal la, oubyen Ayisyen menm de manyè jeneral, se defann tèt ou. Mwen menm m pran leson ladan l, lè m ap eseye defann tout moun an menm tan, e mwen k pran frap yo. Paske m pa nan pozisyon vilnerab ase pou m ap al defann ak fon seri bagay konsa. Kèk moun k ap pale, k ap di si, k ap di dat. Yo ka di sa yo ye, men nou pa nan pozisyon, ni mwen, ni ou di. Wè kote, kote nou ye a, nou nan pozisyon pa gen pil moun ki la. E lè pa gen pil moun ki nan pozisyon pa nou an, nou sipoze gen yon pozisyon e yon konpòteman egzanplè. Mwen di Carel sa chak jou nan telefòn. Depi nou pale annapase se sa m di Carel. Aprè bagay T-vice la, bagay la fè tout bri l, aprè nòt Carel la, m pa moute sou Facebook m ap al fè videyo sou Carel, mwen rele l nan telefòn, m di Carel, ou pi gran, ou se modèl mwen, men sa m panse de ou, a laj ou e tan karyè w. Mwen nou gen yon responsabilite, kit nou vle, kit nou pa vle, depi peyi sa echwe nan 30 an n ap responsab, e m vle pran responsabilite m depi jodi a. Paske si n ap di granmoun yo echwe, se paske yo te jèn, yo pa t pran responsablite yo ki fè yo granmoun echwe. Jodi a fò nou pran responsablite nou nan konpòteman nou, nan fason n ap aji. Mwen menm, mwen nan sektè mizikal la, mwen vle kontribye pou mizik lan rete, pou gen de jèn ki emèje. E poutèt sa m pran tout avwa m, tout sa m fè kòm lajan, m envesti l nan radyo. M pa envesti l nan kay. M poko gen kay, m poko gen tè, m poko fè anyen. E pasyon k ap mennen m. M pa achte bèl rad, m achte gwo aparèy pou atis vin nan stidyo m pou yo parèt bèl. Se sa m fè. Se pasyon m sa. Se sa m renmen. Donk, m ap kontinye kontribye nan atis ki gen talan. Jan m te fè l pou Roody, jan m te fè l pou yon pakèt lòt, e bay lòt tou chans ki gen mwens. E jan ke w pral kontinye fè l pou Roody. Paske, bagay la fini la. Bagay la fini la, pa vre Roody? Bagay ou menm ak Yoe a fini la. Mwen pa gen pwoblèm. Nan pozisyon ke m ye a. Ou genlè pa tande sa nou di yo menm. Pèsonèlman, m poko janm konnen m gen pwoblèm avèk Wewe, pèsonèlman. Paske, mwen menm, sa menm menm mwen, mwen, mwen pa vle, m pa renmen lè nèg fè difamasyon sou mwen oubyen di yon bagay ki pa sa. Lè w di yon bagay ki pa sa oubyen ou gen mwayen pou konfime sa, yon enfòmasyon. Alò, jounalis, ki jan ou, ou, ou pou, pou w konpòte w lè w tande yon enfòmasyon? ou konfime, ou verifye, ou reverifye. Se sa m aprann. Se sa m aprann yo di m. M pa jounalis, men se sa m aprann. So, lè w gen kontak dirèk avèk sous la, lè w gen sous la, lè gon bagay ki fèt, ou pa just monte rezo sosyo epi w blabla sou li, ou ba yon opinyon de sa w tande konsa, san w pa verifye e reverifye yon enfòmasyon. Donk, se la tout pwoblèm anpil jounalis chita. Se la tout pwoblèm anpil blogè chita. Yo gen nimewo telefòn tout atis. Kèlkeswa sa yo tande, yo pa p janm al konfime nan sous lan pou konnen de side, two side bagay la ki jan l ye. Bò sa a di yon jan, bò sa a di yon jan. Kèlkeswa bri k ta fèt sou ou menm Adipèsèk la, yo pa p rele w pou konfime ansanm avè w. Y ap jis lage tèl bagay Adipèsèk fè dadadadadada. Y ap lage paske se sa yo tande. Yo pa verifye enfòmasyon. Se sa anpil pwoblèm anpil nan yo ye. So se la tout pwoblèm mwen avèk kèlke moun nan medya, men sa pa vle di pou otan ke moun nan son ènmi li oubyen yon bagay. Men sa ka rive kounya, nivo, nivo mantal mwen ye a pap pèmèt mwen, lèm, lèm kanpe map, map oblije baw limit paske m santi Wap fè de bagay ki ka kraze biznis mwen pou sal imaj mwen. Lè w fè sa map just pa asosye m avè w nèt. Se sak fè lèm lèm pa egzanp misye Steve kap di ke m pase sou li m pa salye l. Non mwen pap salye w paske pou w konfime sou entènèt pou w di ke m anfas medya m deside non e pa vre. Klèman ke se pa vre.
Ou di nou pap tounen sou detay yo, e men sof ke dènye entèvyou m fè avè w la, se te rimè k tap kouri lè w sot Pari, se mwen ki te rele w m te mande w enfòmasyon. M abitye rele w mande w enfòmasyon. Donk kesyon pa salye a, li relve de pwoblèm pèsonèl

Non si yo si non non non lap deranje 2 moun ki yonn konn lòt menm si yo pa zanmi yonn konn lòt donk li li gentan pa deranje men son sinyal de nivo enpòtans ou pran bagay la se sa li ye. Wi wi li enpòtan pou jwenn sinyal la yo tap enpòtan pou jwenn sinyal la ou konnen sa bon sinyal bon sa pase e life goes on mwen m panse ke mwen mwen m sou lin mwen m gon espri trè pozitif E afè bif 2000 depi 2021 m fè anpil m evite sa anpil e map toujou rete nan liy travay mwen e m panse letan ap montre koyensidans ki genyen nan chak aksyon m poze nan karyè m ki se rezilta pou patisipe nan valorizasyon atis e bay met tèt mwen disponib pou atis paske nou nan yon peyi kote ke anpi mwen map redi sa ankò anpil radyo jwe mizik ayisyèn men yo pa gen plan pou atis yo use nou lè kanaval tout nèg fè stand channmas apre kanaval pa gen plan pou akonpanye kas atis mwen m te wè gen vid sa se sak fè m kite yon gwo radyo m al yon ti radyo mizik pou atis m kwè nan sa paske atis se sèl pwodiksyon atis oubyen kilti se sèl pwodiksyon nasyonal ki rete nan peyi a ki ka vann alèksteryè lè m rive a Paris lè m rive Martinique Guadeloupe m wè se sa yo ban nou enpòtans pou li. Mwen menm m te deside wè pa gen nèg ki envesti nan sa, pa gen nèg nan medya k ap fè kòb ki deside envesti nan sa, mwen te fè mwen envesti kòb mwen nan sa e avèk tan m nan sa. Se sa k fè m te fè l. Donk mwen menm pèsonèlman parapò a objektif m bay tèt mwen m pa ka gen pwoblèm avèk atis. Bon bagay.
Enben so mezanmi bagay la fini la so wewe kounya la aswè a la ou konn de kisa nou t ap pale nou t ap pale de mizik ou di a ki sòti a.
Ou tap pale de Pierre Louis. M tande l papa, m gen tout mizik ou di nan playlist mwen wi brother, fòm ret koyeran brother, si w vle m al nan studio a la m ka montre w konbyen ou mizik ou di k nan playlist mwen wi.
Enben Sa lap di a e pa nan bouch li ye non. Enben kounya la aswè a la paske Rudy fè mizik la avèk yon atis etranjè so aswè a la nap bat pou nou wè

Bagè di presizeman wi ok pa paskil chèn bouch mwen tanpri pli presizeman aswè a wewe kòmsi sam te santi ki fèm te fè live lan mwen te fè live lan paske m santi ke Roody fè mizik lan avèk on lòt on lòt nasyon kòmsi m santi ke medya kòmsi lèm di medya kòmsi m pa vle di medya an jeneral